Jodi a nou gen yon envite trè spesyal avèk nou. Nou pral gen yon show tèt chaje. Sèlman rete branche, n ap tounen nan ti bout tan. Bonjou Ti Samson. Doktè Yvon, nou pran plezi pou n salye ou e nou salye entènot yo, zanmi Facebook, YouTube ki pral gade n sou WhatsApp, nenpòt fason yo pral gade n nan. Ebyen nou pran plezi pou n salye w, nou kontan yon lòt fwa pou n pote yon lòt epizòd pou ou. Jan Doktè Yvon sot di w la, nou gen yon kokennchenn envite avèk nou jodi a, ki se zanmi danfans nou e Donald Mathurin, Malolo pou lèzentim. Rapido presto nap salye Malolo kijan nèg ye? Ti Samson the best e Doktè Yvon se yon plezi pou nou twouve nou nan panèl ye show jis pou nou debat kèlke kesyon ki ap fè laktyalite kounye la e se yon plezi pou nou salye tout entènot yo zanmi telespektatè ki pral gade nou e petèt nan youtube, facebook, twitter se yon plezi pou nou avèw. Bonswa. Rete branche, n ap tounen nan yon ti bout tan pou nou diskite aktyalite keseswa nan peyi etranje oubyen nan peyi Dayiti. Yes sir.
Doktè Yvon André Samson yon ti l ti Samson the best. Vous invite à écouter.
Yes show.
Yes show. Yes show. Paske w rete ap gade Yes show. Jan nou te di w la, nou pral gen yon diskisyon tèt chaje sou zafè k ap dewoule nan peyi Dayiti osi byen k a letranje e sitou nou konnen sa k ap pase nan peyi Dayiti aktyèlman. Ah, Ti Samson, èske w sonje jodi a ki jou li ye beb? Ah, jodi an se, alò n ap pale de dat? Yeah, de dat. Jodi an se 6 fevriye. 6 vevriye an 1986. Se tankou nan moman sa a, te gen yon chodyè ki te sou dife, ki t ap bouyi, ki pral debouche a 7 fevriye.
Ki anpil moun konsidere kòm etan done, you know, yon dezyèm endepandans. Mwen menm m pa konsidere l kòm sa but sepandan se konsa yo konsidere l. Gen gen gen gen jazz ki te menm fè mizik sou sa you know pale de dezyèm endepandans.
Ann di de preferans se te yon dezyèm revolisyon. Fò w pa bliye 1804 se te premye evolisyon nou te genyen avèk gran mesye yo, lè Desalin tout sa, konprann, Tousen, tout bagay. E fò n pa bliye tou, e se te sèl revolisyon ki te vin akouche yon nasyon nan tout mond la. Se sèl revolisyon, revolisyon esklav wi, ki akouche yon nasyon.
Amen, absoluman. Amen. Nou te gen yon show konsa. Ya. An kite pa nou te pale de l'independance d'Haiti. Ya. Ki sa k pral debouche. Premye janvye. Ak l'independance la. Nan nan emisfè ouest la se nou ki te ki premye peuple ki non seulement leve kanpe di esclavage pa fèt pou nou. Men dezyèman nou pwal akouche yon nasyon, yon pèp pwal pwan nesans ki vwèman kòm si son bagay menm ki ki gen anpil fyète lakay nou, ki kite anpil fyète lakay nou. Bon sepandan, ou konn sa m ta renmen diskite jodi an la? M ta renmen wè pwen pwen de vi nou de moun ki panse Jovenel t dwe kite pouvwa demen maten ak moun ki panse tou misye pa dwe kite pouvwa se pozisyon m ta renmen tande.
Doktè Yvon e Donald m panse nou tout konsène nan sa k ap pase lakay nou nan peyi Dayiti sa fè nou pa ka rete bwa kwaze. Nou pa ka rete bouch fèmen. Fòk nou tout di yon bagay. Pase nou tout konsène.
Nenpòt kote ou ye, nenpòt ayisyen ou ye. Plis ayisyen ou ye. Nou tout nou konsène.
Fòk nou di yon bagay.
Eske lè m pale, lè nou pale pa egzanp, eske Ki kisa ki kisal pwal fè ki ki kijan yo pwal konpwann nou ki ki chanjman pawòl nou sa yo nou di yo ap pote nou pa konnen men fòk nou pale jan sot di la e 7 fevriye gen yon gwoup moun pou m pa di opozisyon an ta mande pou Jovenel ale paske manda l fini dapre konstitisyon an e Jovenel avèk patizan l yo menm di nad marinad se pa pale anpil sa vle di yo pap fon pa kita li pap fon pa nago men menm ki pozisyon menm men wèl m pwal pèmèt envite nou an dabò di nou pozisyon l epi apre sa mwen menm. Menm sipòte l avèk de, you know, I mean, paske e pa di pou di sèlman, men sipòte sa l pral di a, kòman, ki sa k fè l kwè ke swa Jovenel dwe kite pouvwa oubyen l rete. Li gen agiman.
Mwen sa m swete. Nou te yon distanse de best fòm di nou kareman nap pyeje m fòm di nou klè mwen menm pozisyon m toujou klè si nap gade ann fon ti retrospeksyon pou n gade 7 fevriye 86 ok revolisyon ki vin akouche yon nasyon ki vin yon lòt fwa anko lib men depi lè sa se kawo se kawo men Revolisyon te bay posibilite pou fè youn nan pi gwo jounalis tou nan peyi a se te Jean Dominique. Nou vin gade nou wè ansyen prezidan Paul Jean Magloire vin ret nan peyi a, Daniel Fiolet. Nèg sa yo vin gen posibilite avèk revolisyon an pou yo kapab tounen nan peyi yo paske se nèg sa yo tout pakèt egzile ke yo te ye. Men si w ap gade Ayiti nan moman sa la a, nan moman sa la a Ayiti pi mal ke 86.
Ou ki sa w vle di pa la menm? Men sa m vle di. Sa m vle di pa la, w ap gade strikti peyi a, w ap gade krim k ap fèt, w ap gade zam k ap tire, w ap gade enstriksyon leta a fayi. Men an 86, malgre te gen krim, leta te respekte.
Lè w di an 86 la, se avan epòk Duvalier? Avan epòk Duvalier, wi. Avan epòk Duvalier. Leta respekte, sa vle di dwa imen. O mwen te gon leta. Wi, te gon leta. E petèt li te gen dwa pa ap travay pou tout moun. Wi, se si. Li ta travay pou yon gwoup moun. Sepandan, te gen yon leta. Ekzatman. Le leta pale, ou dwe tande. An fon ti analiz. Pou de twa segonn.
Sonje kote ou ye a. Ki leta n ap pale tou? Antre parantèz. Fòk ba konfyans wi. Ase gen anpil moun pou yo leta, lò di leta. Ok, lò di leta se polis la.
Polis la pou ta dache avè pou ta. Non, non, non, non.
Nan pale di gouvèneman. Gouvèneman.
Se sa nan pale.
Jan w di la, gon konfizyon tou menm an Ayiti. Anpil moun ap pale tou gon konfizyon ladan. Paske moun yo byen manke konprann leta ansanm avèk yon gouvènman. E sesi kreye yon gran pwoblèm nan nasyon an, nan kominote a, nan peyi an, paske de mank de konpreyansyon sa a.
Oparavan n ta di ke leta, an n di kategorikman leta pa t eklere. Paske se te bout baton, adjwen atache. Bon, diktati menm se konsa yo fonksyone menm, se ak baton. Men kòman la, men nou gon yon diktatè la an Ayiti aktyèlman. Ki es yon?
De ki es yon? Imedyatman ou ka, de, fòm di kategorikman yo se Yvon. Ok. Doktè Yvon, ekout. De pou ou ka pran lwa peyi a, de pou ou ka pran lwa peyi a ou fè l konsa, ou se yon diktatè.
Ki moun ki diktatè a? De kiyès moun menm ou te pale la?
Ok. Ok.
M pale di prezidan de la repiblik. Mh. Pase gen bagay, mwen menm m pa pou retire prezidan avan manda, mete lòt moun ki pa gen kalifikasyon, men avèk larive de Mateli, ou ka wè vin gon lèse ale. Pase gon pakèt moun san kalifikasyon. ki antre nan pòs leta. E rezon. Men te toujou gen sa dan le tan. Wi, wi, wi, m dakò, men kounye a fòk n pa bliye m di nou, nou, sa, nan yon epòk, men kounye a la nou tout eklere. Men, sepandan, you know what, an nou pran yon ti pòz, epi n ap tounen nan yon ti bout tan, pa bliye kote w sò, kote w, kote w ye la, paske m gen yon lòt kesyon ke mwen ta renmen poze. Rete konekte, n ap tounen nan yon ti bout tan. Doctor Yvon André Samson Myrtil Ti Samson the best vous invite Yes show.
Yes show.
Fanatik Yes Show yo, nou retounen aprè lapòz pou n kontinye avèk diskisyon nou gen jodi an ki baze sou aktyalite k ap domine nan peyi Dayiti. Peyi Dayiti, peyi nou, peyi nou tout, jan n sot di l lan, nenpòt kote ke ou twouve ou nan planèt tè lan, depi se Ayisyen ou ye, Nou tout nou konsène. Avan poz lan nou tap pale Mesye Donald ou te pa mansyone ke e pwezidan Jovenel se diktatè. Nou ta renmen ou yon ti jan elabore sou sa. Mete n yon ti jan pi klè epi avèk tout fanatik nou yo kap gade n la. pou di nou egzakteman ki jan, paske nou konnen diktatè fini. Wè, nou te genyen l, nan tan pase yo, men. Nan, aktyèlman, men. Aktyèlman. Depi 86, se demokrasi n ap pale. Egzakteman, sa.
Kòman, kòman n fè debouche a yon diktatè la? Egzakteman. N ap gade dikta sou yon lòt fòm. Paske 86 se yon lòt fòm. Ok. An n gade, an n gade Moun kap fè peyi. Kèm gade moun kap fè peyi. Nou vin trouve nou an sitiyasyon ki kote se kidnapin, se gang kap opere, se tout sa kap fèt an Ayiti. Kèlke swa moun ki nan pouvwa li gen Yon grenn moun li gon zam yon kote, li gon ti gwoup yon kote pou si yon pwoblèm pou l jere tèt li. Men se sa, se sa yo di. Non se sa l ye, se sa l ye. Fò n pa inyore, pase nou pa inyore lè fè paske ban m di w kareman ok. W ap gade tankou yè aprèmidi Fantom 509 pran lari ok. W ap wè polis la fè yon pakèt arestasyon Fantom 509 yo Yo tiye menm yo tiye e de twa nèg swat e gen nan yo tou ki pran bal èske sa ta dwe fèt? Yon bann nèg ki soti menm nan mitan polis la fòme yon gwoup sendika k ap revandike ki vin akouche an mouvman pran lari menm mande pou prezidan ale men kounya la sou ki baz Mwen di ke prezidan an dikta. Men kote m kanpe. Ok? Prezidan itilize lwa nasyon an, lwa manman peyi a. Ok? Pou l mete chita yon tyè nan sena, pa vre? Li di ke manda yo fini. Se atik 134.
Yo itilize kòm. Yo itilize.
Prezidan itilize kote li di a bouch li. Pèsonn nè

Konsidere ke premye ane nan manda w la kòmanse 7 fevriye ke ou te sipoze monte.
Men pwoblèm, fon ti san tan, men pwoblèm ke m gen ansanm avèk lojik sa a, ok, ilè vrè ke nou konnen yon pakèt tèks Ayiti, sitou nan kontèks yo te ekri an 86, konstitisyon 87 la, nou konnen gen yon pakèt èrè, gen yon pakèt bagay ki dwe Amande. Amande. Bon, sepandan, si nou sonje byen, mesye, prezidan an pran pouvwa an 2017, wè? Wi.
Li mwen 7 fevriye 2007.
Now, lojik ki fè mesye yo panse ke misye dwe ale a, se le fè ke eleksyon an te fèt an 2016, malgre misye te bon, Eleksyon te oblije refèt. Avèk, avèk, avèk you know mesye yo te pat te gen opozisyon, te gen moun ki pat vle rezilta, yon dezyèm tou kal fèt kote mesye vin bon ankò. Ade, mwen menm daprè mwen menm, lojikman, san nou pa menm ale nan konstitisyon menm, tèm manda yon prezidan nan peyi Dayiti se 5 an. Mwen dakò, bèl lojik. Ay 5 an.
Bèl lojik.
Sa di, li kòmanse lè w pran pouvwa a, lè w prete sèman ou pran pouvwa a. E menm jan ansanm avèk isi. Nou gen, nou gen eleksyon nan mwa novanm, men prezidan pran pouvwa l nan mwa, nan mwa janvye. Wi. Men yo menm yo respekte. 6 janvye, kolèj elektoral, epi 7 janvye. Wi, gen apre dat, yeah.
Apre sa, yo, yo, se la, se lè sa pouvwa, kòmsi pou, pouvwa kòmanse. Sa vle dire ke, kèlkeswa pwoblèm ki ta genyen nan nasyon an, Kèlkeswa lojik ou ta antreprann, moun ki eli a, yo oblije fè envestiti an 20 janvye. 20 janvye.
An di pa egzanp, an di pa egzanp, e te gen pwoblèm la. Nou konnen Trump te kanpe min biznis, bagay, you know. e prestasyon sèman an li pat fèt 20 janvye pa egzanp e li tal fèt apre yon seri de pwoblèm ki ta prezante li tal fèt bò mwa me mwa jen yo I believe Biden tap toujou desann apre larive wi nan moman pwal fèl 4 an tap toujou desann m panse sa se sa li ye non men gen yon bagay la E yo di m gon jwèt ki jwe. Yo di si Jovenel te pwete sèman, menm se 6 fevriye. Ok? 7 fevriye, li sipoze pwete sèman pou l monte kòm pwezidan. Men si l te pwete sèman. 6 fevriye pa egzanp, yo di soti 6 pou rive 7, t ap deja ba l 1 an.
Vwala. Sa di.
Doktè Ivo sou fòmasyon. Gen moun ki di ke, gen moun ki di ke Privè konnen sa l t ap fè a tout moun Jovenel. Politik. Men kounye a la 7 fevriye, èske vwèman Ta sipoze rete misye 1 an wi pou konplete 5 an lan men kounya la m vle m vle klè avèk konstitisyon an kijan li sipoze kite a a you know avan avan 1 an sa pou ki fèl 5 an byen ke byen ke e e e moun ki te devanse l lan an palan de Martelly m kwè misye te kite pouvwa nenpòt 3 zan avan avan 5 an lan avan 5 an ta sipoze

Sil pa ale tou kisa k ka genyen? Se la nou ye nan diskisyon an la. Nou t ap diskite gen nan nou ki baze sou konstitisyon an, ki baze sou lojik. Men kisa k dwe fèt? Eske chak yon prezidan ap kite peyi Dayiti nou dwe ale nan yon tranzisyon? E si se pa sa, kisa nou dwe fè?
Doktè Yvon, yon lòt fwa ankò, m salye w. Ti Samson m salye w tou epi panel la. Entènot yo se yon plezi pou m gen yon e mwen kwè se dènye segman an. Ann di ke jodi a 6 fevriye demen 7 fevriye Prezidan Jovenel ta deside pa fè yon pa kite yon pa nago oubyen li ta deside di ok met van nan vwèl mwen m ap pati. Ayiti pap chanje konsa. Fò n fè yon apèl a la nasyon, fò n chita avèk tout kouch nan peyi a pou n chita paske sa k vin genyen an 1804 te genyen yon bi se debarase nou Des colons blancs. E nou l'esclavage.
Pa vre?
Men kounye a ki but nou? Chak moun gon ti pati. Chak moun ap fon ti pati. Chak moun ap rale kòd la bò kote li. Chak moun ap fè ti pati.
E le problème du pays se pa Jovenel Moïse. Se pa l'opposition. Problème peyi a se ke ou ka gade pou wè se Les occidentaux? Depi kilè moun sa yo te konn renmen Ayiti? Kisa yo fè pou Ayiti deja? Se nou menm ki met tèt nou nan kondisyon sa. Sa vle di fò n fon chita pale, chita pale pou nou kapab gen menm vizyon, pou n kapab montre kote nou vle ale, pou n gen yon bi ki klè, pou n di men kisa n vle de peyi a, Pase mwen menm mwen vle yon peyi kote leta respekte, kote gen lekol, kote gen enfrastrikti, kote gen dlo potab, kote gen lopital, kote gen wout, kouran 24 sou 24 pawol Jovenel la e se pawol sa msye ap peye la. Pase banm diw kareman. Kenbe koulèv la mennen l lekòl la se youn, men mete l chita a se de.
Ti Samson, ki direksyon w bezwen menm? Ki sa w, ki, nan ki direksyon ou panse nou dwe ale la? Ou pale de, ou pale de, de chita ap pale. Gen anpil tantativ ki fèt deja. Men konsyans k manke. Pou chita ap pale sa, li pa janm ka rive fèt. Yo pale de konferans nasyonal, yo pale pou tout lidè politik yo, pou yo ta chita pou pale. Ou pa janm ka jwenn sa. E se pa yon bagay ki fasil. Si n ta pran yon ti parantèz, yo di w Tropicana avè Septen Pap janm jwe ansanm. Men wap jwe mizisyen septen kal. Non sa se wi sa se lòt bagay. Se pou montre ke politisyen ayisyen nou yo m pa konnen si se twòp ògèy yo pa sa yo le chita ansanm lan. Ansanm pou travay.
Ou konprann. Gon sèl objektif gon sèl bi. Ou konprann pou yo wè peyi. Ou wè peyi men e pa bagay kap fasil yo wè tèt yo sèlman. Mwen menm tranzisyon an m panse menm timoun ki pi piti an oubyen moun ou ta panse ki pa tèlman gen konprann nan li pap dakò avè bagay tranzisyon an paske li pa janm pote fri pou nou e sitou nou menm mas pèp nou toujou peye pri a.

M pa pou gouvènman Jovenel lan oubyen m pa pou Jovenel, konsa tou m pa kont Jovenel. M pa pou opozisyon, konsa tou m pa kont opozisyon. Mwen menm, m pou peyi an. Pwen ble. M pou peyi an, m vle wè peyi Dayiti yon lòt peyi. M vle wè ke Nou nan venteyinyèm syèk. M pa m vle w ke nou ap bouje pou syèk nou ye an, men pou nou pa panse se nou sof nan nou nan kenzyèm syèk oubyen ou konprann paske jiska mentnan si nou ta pran site yon seri de bagay ki fè n santi vrèman se nan syèk sa yo nou ye ou ta p wè se yon verite nwa sou blan. Nou pou peyi Nou vle ke nou nou gon chanjman total kapital. Men kote chanjman sa ap soti? Bon, mwen menm m pa pou tranzisyon an. Men lojik nou sot ap fè la, li, li, li fè sans. E, e, e lojikman palan vrèman, patnè a li poko gen, li poko fè senk an li, li gen katrè. Li poko gen senk an sou pouvwa a. Men konstitisyonèlman palan. Se yon lòt bagay. Ou konnen mwen, mwen men, youn nan pi gwo pwoblèm nou gen nan peyi Dayiti, se yon kesyon de, yon pwoblèm de lidèchip. Mwen menm, solisyon peyi Dayiti pap soti just pwan yon moun ki pa gen okenn ide de sa dirije ye. Si konnen moun li enpòtan nan dirije moun. So pa konsekan, mwen m panse sa peyi Dayiti bezwen, li bezwen yon moun ki konprann kòman dirije o venteyinyèm syèk, premyèman. Politik pa fèt Se pam ki pou pase fò gen chita pale pou nou ke nou kapab jwenn yon konsansis
pou ke ansanb pou ke nou kapab mete peyi dayiti sou yon lòt ray sou yon lòt direksyon otan Ke nou pa ka rive nan nivo kote pou nou chita pale sa. Pou nou jwenn plan k ap bon pou peyi Dayiti a. Plan de devlopman an. Yon plan pou ke ansanm pou nou travay pou nou enplemante l. Nou pa oblije dakò nan sou tout bagay. Men devlope peyi Dayiti ta dwe yon pwen kote tout politisyen rankontre. De priyorite avan, Donald. Nou gen 30 segonn, mesye, pou nou fini. De, de pi gwo pati politik nan peyi Etazini, yo pa janm dakò. Non!
Majorite nan yo Yo pa janm dakò non. Sèlman yo gon pwen komen kote peyi a se. Men, men, nenpòt ki jan y ap fè peyi. Objektif lan se peyi a. Yo gen dwa wè l yon lòt jan. Yo, egzakteman.
Yo pa janm fin dakò. Kite m ajoute, kite m ajoute pou w sot di. Konkli avan pou nou fini, ya. Jiskavan, Ayiti ap soufri lontan de klas boujwazi a. Kisa boujwazi regle an Ayiti? Anyen. Ankese kòb yo, al met nan bank lòt peyi. Ok? Sa se yon lòt pwoblèm, men m panse a ki fè pati de fason n ye a tou. Gen yon lòt bagay ankò. Ayiti kwè nan moun k ap vin chwazi chèf deta moun ki pral dirije l. Sa pa fèt nan peyi. Nan peyi moun libre. Sa pa fèt. Nou pa ka ap tann toutan se les occidentaux kap chwazi yon moun pou nou li pa menm konn peyi nou, li pa konn grangou nou, li pa konn mizè nou pou l chwazi yon moun pou al dirije nou. Li pa fèt konsa. Li pa bon konsa. E ou ka wè, m sonje te gen yon emisyon e m kwè se Jean Monard kote yo envite yon nèg nan opozisyon an, m kwè André Michel, ki di a map tann yon kout telefòn de mesye kap vin dirije nou map tann yon kout telefòn de avè di nenpòt sa pou nèg yo fè son kout telefòn de Bondye mwen sa so an kèlke sòt an kèlke sòt an ventenyèm syèk nou pa kap kontinye konsa amèn yon dènye mo Bon, avan dale. E telespektatè,
mwen menm, mwen di mwen pou peyi. Mwen gon grenn kandida an Ayiti, se Ayiti. E si nou tout, nou renmen Ayiti, ann fè sakrifis la. Ann chita ansanm, ann pran konsyans ke peyi ap mal mache, pou prezidan pran konsyans, peyi ap mal mache, gen yon rezon fò pa fè eleksyon. Si nou chita ansanm nou wè peyi a ap mal mache, solisyon an se tèt ansanm ann panse ann fè peyi ann chita poun fè peyi se sa poun fè. Amen.
Well m dakò Donald e m swete grandman 7 fevrier pase trè kalm. Pou san pa koule. Se toujou ti malere yo, ti mas pèp lan, se yo san yo toujou ap koule. Ou poko janm tande, yo toujou viktim. Ou poko janm tande yon gwo moso ki tonbe. Lè gen jan de bagay sa yo. Se ti pèp lan. Ti pèp lan yo. Mezanmi, m swete Ayiti bòn chans, jan Donald sot di la. Se Ayiti. Li pa ni opozisyon, ni pouvwa Ayiti. Depi nou gen konsyans, nou rekonèt ke jan bagay yo ap fèt la, y ap mal fèt, ebyen m panse ke n ap chache yon jan kanmenm pou n sòti kote n ye la, pou nou fè peyi tout bon vre. Paske tout pitit peyi an. ta renmen wè yon yon Ayiti tout bon vre. M pa vle di yon lòt Ayiti, yon Ayiti tout bon vre. Medam e mesye, avan de pati, mwen ta menm fè w konnen ke pa bliye non sèlman gade show an, subscribe, pataje li, e comment, comment, fè nou part de kritik yo, kelkeswa pozitif oubyen negatif. Son mwayen pou ke nou kapab toujou Aranje nou, fè bagay yo pi bon de jou an jou pou ke Yes Show kapab pwogrese. Lobjektif nou se pou nou kapab pwomote talan, leadership, pale de pwoblèm kiltirèl, sosyal, politik ke nou gen, e menm sosyoekonomik ou menm relijye. So pa konsekan, rete, pataje show an, subscribe, E mèsi paske w te reponn a envitasyon nou Donald. Mèsi. E bòn semèn.
Mèsi.
Sid Samson the best. Doktè Yvon mèsi. Yes sir.
Alright.
I see you next week. We'll be back for more. One.